Ok, Nòmalman bro nou konn fon ti pale, nap pran san nou kòm 2 patnè kap pale. Pou nou kòmanse ann eseye prezante tèt nou. Ann eseye di atis la ki la se kiyès li ye. Bon, mwen menm non pam se François Volfedj, François Volfedj, Volfedj, V-O-L-F-E-G-H-D, e m gen pou non atis Fedji Touch. Mwen menm se yon etidyan CHCL, Camp Pousan Episcope Limonade, e m ala, bon, m ka di m se yon atis, Men m pa, m pa vrèman gen yon spesyalizasyon paske m fè anpe de tou. M plis fokalize m sou fotografi ansanm avè dizayn, m son grafik dizayner sou non Fedji Touch, Instagram, Facebook. E m toujou kenbe menm non Fedji Touch la pou kilti, penti epi desen, desen kreyon, kreyon koulè, kreyon nwa e blan.

lè m te lè m te kanpous la. Ok, kounye a an gade konkou a, lè w wè tèm konkou a ki se fanm ayisyèn se poto ki nan sosyete a, otomatikman w wè tèm nan èske l tou monte nan lespri w ki tip ki tip de de skilti ke m pral fè oubyen se aprè w ap reflechi pou wè kisa pou fè egzakteman? Bon, se tèm nan ki pouse m a vin nan konkou a, fanm se poto mitan sosyete a paske mwen menm moun yo pa antan m, devan sa m avè manman, depi yo depi yo pale de fanm li touche m patikilyèman pou mwen fanm gen yon plas prime. Tankou pou mwen gason se yon adjasen epi fanm nan ki pran le dessus. Paske pou mwen m gon manman ki leve, se manman m ki leve m e de 12 ans a laj ke m gen kounye a se manman m. So m pa t vrèman gon ide an tèt avan m te vini la. Men m te konnen imedyatman ke m vini la e le fèt ke fanm prime pou mwen, Map telman trouve truc poum te ka mete se sak te vin nan tèt anm depi premye fwa m te wè la so se li menm m plake. Ok, ou fon ou fon oeuvre ki parèt m te ka di ki parèt explicitman implicite poum di yon bagay konsa, kòmsi nou wè 2 fanm, nou wè 2 tèt ki yon sèl kote, nou wè fi yo aparamman ansent, eseye eksplike nou oeuvre la de fon an konble, sa ap dekòtike oeuvre sa, ok sa nap di. Bon, si map pran ba oeuvre la esplikasyon lap telman gen esplikasyon. Paske jan nou wè m ye a, m toujou gen yon espri danfan. So, m ka esplike ak yon espri danfan, konsa tou m ka esplike ak yon espri adilt. Men m te prefere mete nan deskripsyon èv la kote ke se se de fanm nan nan bayi primè a yo ki se ki se anfante. M chwazi mete l konsa kote yonn ansent, lòt la lòt la fin fin l ap leve yon bebe. e kote ke tèt a yo tou lè 2 ale nan nan yon sòt de glòb ke m ki reprezante Ayiti, si m ta pale sou le plan entènasyonal m t ap di reprezante mond lan, kote ke se pou montre ke se yo menm, se yo menm ki tèt pansant a sosyete a. San yo menm, sosyete a pou mwen li pa anyen, sosyete a p ap egziste ankò. Se sa mwen vin montre la. Si yo pa la, sosyete a ap kanpe. Si nou menm nou gason sèlman, nòmalman m di konsa nou.

Depi lè m te èdèm nan, sa k enspire m se yon mitoloji, yon mitoloji grèk ke swa, swa e fi a te rele ga, gaye, se te li menm ki te e nan mitoloji a ou mwen kwè se li menm ki te fè lakreyasyon, se te yon fanm li te ye. So, se sa k enspire m, sa k fè m pran sa tankou yon sòt de yon neyan kote ke se medam yo k ladan ki kreye inivè la epi sa se inivè la. Sa se espri danfo m ap di w la. So, etan done m nan nan dizay, nou nou abitye fè komiks, nou toujou gen ti ide sa yo k ap monte. So, se sa m ta eseye pataje la. Tankou sa son sòt de neyan, epi medam yo, se tankou lè yo te konn di w le mont Olympe, yo anwo a, y ap alimante anba a, se tankou. Nan tèt an m, pou mwen, si m t ap fè youn nan bagay sa yo, m t ap di se ponn y ap ponn bebe yo. Paske y ap ponn bebe, y ap tonbe plòp plòp sou tè a, epi. Ou gen timoun, pa tap gen fè bagay. Ok, konya pou nou fini, men ki ap difisil. Konya pou nou fini frèm se ke nòmalman an ap gade pou vin nan konkou an fon bèl èv, fon bèl filozofi. Si sa rive ke se pa ou menm ki genyen premye pri a, m pap di pa chanpyon men genyen premye pri a. Si ou pa rive genyen premye pri a, èv pa w la, kote ou ta renmen wè l pa rapò a filozofi ki degaje ladan l lan? Bon, pi gwo pri a m gentan genyen deja paske m te voye montre manman m foto a, so li satisfè. M voye montre fanm nan li di waw, li pa t atann sa de mwen. So. E donk pou mwen pou mwen m gentan gen pi gwo pri a deja. M pa konnen si sa prale pi lwen, men satisfaksyon m deja plen. Li deja plen. Le fèt ke m fè 3 jou la ansanm ak yon dal skiltè k ap skilte, m deja santi m satisfè. Kounye a la, si ale pi lwen, m t ap byen kontan pou m te èv m nan nan yon mize. Se vre, m t ap byen kontan pou m te nan yon mize ansanm ake tout esplikasyon sa yo kote ke dè jèn kapab enspire de yo paske mwen e. Jiska, bon m ka di jiskisi, m poko gen 2 zan depi m kòmanse fè, depi m kòmanse fè skilpti, epi men sa m arive fè. Bon, sa se yon, yon ti pousantaj nan sa yo moutre nou fè e nan sa m konn fè tou, men m ka di konsa, mwen, pou mwen m satisfè de mwen, si sa rive m ale pi lwen, Dye mèsi.

Bon m fin pale avèk 2 gason m pa konn ank rèd la ak mal gason. Men lè son fanm son lòt bagay ou konnen gen ti souri pou l pote. Tankou m kwaze w pou la premyè fwa mwen m se Jesner, m annik se fon ti kout prezantasyon. Anfas mwen la se kiyès? M pa ta pran sa kòm jènjan konsa non men m la mwen tou alèz. Anfas mwen la se kiyès? Ki atis ki la? Mwen m se Nelson Merlon. M se yon etidyan nan Boza de Monyal, twazyèm ane. Ok.
Ou, èske ou gen abitid patisipe nan konkou deja? Konkou ki gen rapò avèk estrikti? Non.
Mwen wè ti soulye nan pou premye fwa. Se premye fwa.
Ok, premye fwa. Kounye a an nou eseye gade konkou a lòt te wè yo di fanm se poto mitan sosyete ayisyèn nan. Sa te vle di kisa pou ou sitou kòm fanm?
Fanm se poto mitan. Lè w ap gade nan peyi, nan peyi a, peyi Dayiti, fanm e. Sit la prèske nan tout konpozan sosyete a, ou jwenn fanm nan tout bagay, ekonomi, politik, edikasyon, anpil lòt bagay ankò. Epi fanm. Fòm bay la vi. Ok.
M ta pral, m ta pral, m ta pral ale nan oeuvre ou an wi, jan kote kòm ou di fanm bay lavi, men si w fè yon ti pale pi fò pou w eksplike oeuvre la, l ap pi bèl toujou. Tankou oeuvre sa w fè a nan yon fanm ki ansent, ki gen yon seri de bagay sou li. Eseye eksplike nou detay sa k nan oeuvre la.
La n ap gade yon fanm ki ansent, ki senbolize yon fanm k ap bay lavi. Epi fanm nan pote yon kat sou tèt li. Al di i sinifi ke fanm nan e yon kat ansanm avè plizyè senbòl la li ki sifi ke fanm chita nan plizyè opozan nan sosyete a ou ap jwenn fanm nan tout tout jan daktivite e li gen ti senbòl sa ki sinifi li gen ekonomi, edikasyon.
Kilti, mizik, sante, se tout sa la. Ok, eske n ka di pa egzanp, sa vle di ke fanm se li ki bay lavi a tout antite anndan sosyete a? Humm, non. Ok, donk ou ka di, ou eseye montre ke se ke fanm nan se li k ap pote chay la, Ayiti sou tèt li, se li k ap pote l? Wi. Ok, kounye an nou eseye gade tou nan yon kou, yon kou ta fon bèl èv, yon bèl tablo, nou wè plizyè ti dizay ki eseye eksplike nou koulè. Kounye an sa ta rive ke se pa ou gen premye lo a, se pa ou ki te premye, gen premye pri a. Èv pa w la, èske gen yon kote espesyal ou ta renmen wè l rive, ou ta renmen ap admire l ou pito ta renmen wè l? M ta renmen wè l
nan mize ki sipoze pote, ki gen ekspozisyon.

Donk, nou gen fim atistik nou ki se ki twouve li ka akòn nan Vilaj Ekam ki se Mango Gwoup A ke ladan l w ap jwenn divès sèvis atistik.
Ok. Kounye a annou eseye gade non. Èske ou gen abitid patisipe nan konkou skulpti deja oubyen se premyè patisipasyon ou? Donk, pou m klè avè w se pou la premyè fwa ke mwen menm m patisipe nan yon konkou paske. E m te di tèt mwen ke bon, vi ke m pa t vrèman renmen fason pi a fè konkou paske premye fwa m te patisipe nan yon konkou bon ki pa t vrèman, se te yon bagay de klas tankou nan sal kote, nan klas kote m te ap aprann. Donk vi ke jan sa pa t satisfezan pa rapò a mwen menm ki fè ke m te bay tèt mwen yon chwa ke m te di bon m pa t deside patisipe nan oken konkou ankò jiska jounen jodi a ke Gen pwofesè danse ki konvenk mwen, ki fè ke mwen m patisipe nan konkou. Ok. Lè w wè tèm konkou a, èske otomatikman w wè tèm konkou a, ou te gentan imajine ki fòm konkou a fè oubyen se aprè, se aprè w fini, èske w ap enspire de sa? Imedyatman ke m wè tèm konkou a ki se fòm Sinopolytan, sosyete a, m gentan gen manman m ki monte avèk mwen paske se manman m ki enspire m pou m fè evre sa. Donk se nou kapab di manm son pilye nan fanmi lan, nan sosyete, nan antouraj kote mwen leve. Donk pou m kapab fè plis detay se ke m kapab di se depi lè m piti a 9 an papa m te mouri se manm ki mete m kote m rive la donk se yon pilye liye pou mwen. Ok, eske èv pa w la, bon nou pa konnen manman w, se imaj manman w ki ladan oubyen pandan w ap fè yo ap panse ak manman w oubyen w konn fè se fanm sa n ap gade a se manman w? Donk.
E m pa fè manman m resanblans. Donk m jis fè yon fim ki dekri lavi manman m, tout sa ke manman m reprezante e fè pou mwen e ki fè ke m rive e la jounen jodi. Ok, kounye an nan konkou a, sa rive ke w pa genyen premye pri a, ou gen yon èv ki enteresan, ki gen yon bèl istwa dèyè l, se ki kote w ta renmen wè èv sa ekspoze kòm skilptè, pou w di waw, m te fè yon èv, m te mete nanm mwen ale men m renmen kote m wè l la? Ok, donk premyèman e. Pou m byen di w ke m vin la a, se nan ekip pou chanpyon. Men si sa ta rive ke m pa chanpyon, e donk Elsa se m t ap prefere ke Elsa ekspoze nan salon kote mwen m ap pase pou wè l chak tan paske se se fyète l ke m dekri an. An tou ka frèm se ton plèzi, kenbe la. Dènye kesyon m ta poze w, mwen an tèm d'ekspresyon vizaj ou an ti jan aksantye sa nan Fèvòlay, gen yon rezon spesyal pou sa? Wè,
se sa m ka di ke nan viz nan èv lan gen de fasad, gen yon moun ki abiye nan fason ki e kiltirèlman, pirman, tankou cheve e tèt mare, e rad peyi, kolye. zanmi sa lòt la wap wè se menm pèsonaj lan ki gen yon lòt biman mwen kapab di ke se se fason ke manman m te nan cho frèt agoch adwat devan dèyè li pasi pala donk menm moun nan li agoch li adwat li pasi pala donk pou mwen se li ki pibliye li jere tout mwen kapab di an konklizyon Manman m se te yon president pou zòn nan. Donk si li ta di la pou a la mi aktyèl, se manman m ki te president pou vil la, m pa ba w manti, peyi a t ap pi konstitye. Bon bagay bro, se t yon plèzi. Dakò, mèsi.

Bon, nòmalman, lò lè yo te lanse yon kouwa, m te fè referans ansanm avèk an sijè sa. Ki se yon fanm, apre baz la se yon fini pa rasin, epi tanbou. Ki tanbou a ki senbolize kilti ayisyèn nan. Epi w ap wè k ap pote tout kouch sosyal yo sou tèt li. Apre jistis, medsin, sante, kouran, edikasyon, relijyon. Travay avèk ekonomi tout sa yo. Ok, kòm souple m tande ke rasin nan kouwè se li ki kenbe, kouwè fanm se rasin ki kenbe sosyete a, èske m ka di l konsa? Wi, sa e, se baz sosyete a menm, rasin. Paske rasin nan, lè w rasin, rasin nan nan pyebwa a se li ki pèmèt sivi a pyebwa. Se menm jan pou fanm nan tou, sa vle di se fanm ki kenbe sosyete a. Kounye a ou vin, ou mete yon tanbou la atè. Tanbou a èske li pa gon siyifikasyon espesyal? Wi, li senbolize kilti. Ayisyen nan, yo wè tankou e yon zòt vodou tou sa. Ok, kounye a ou vin nan konkou a, se nan objektif ou premye. Men avan m pale de sa, nou remete yon djola a kote. Yon djola se sa? Eske sa vou vle pale de yon peyizàn dirèkteman oubyen ki sa djola sinifi? Non, tout sa gen rapò ansanm avèk kilti la. Ou pran espesifye kesyon ayisyen.
Ok, kounye a nou eseye gade. Ou vin nan konkou a, e sa ta rive ke ou menm ou pa gen premye pri a? Oeuvre paw la pa rapò a bèl filozofi sa ki kote ou ta renmen wèl rive? Bon, nòmalman ango m pat vrèman panse a sa men si tout fwa m pa reve travè sa li tap li te ka ekspoze tankou nan yon mize kèlke pa.
Ok, antouka frèm son plèzi men dènye kesyon ta bay di jan kem di a mwen jango prezante imaj sa eske sa rive w pandan w anndan tout tan w anndan wap imajine sa wap fè ou pa menm konnen kote oeuvre la ap fini?

Nan kounye a, an nou eseye gade se mwen avè w k ap pale, men m anvi konnen atis la. An nou prezante, tankou m te prezante w a, mwen m se Jesner Geffrard, an nou prezante atis la menm, se kiyès ki anfas nou la? Ok, mwen rele Pierre Wilnick, anfèt mwen se orijinè. Latibonit, mwen soti Petite Rivière de Latibonite, mwen fè un peu de tan Port-au-Prince, epi mwen fè yon pakèt tan isit la nan Nò. Ou se etidyan oubyen? Wi, mwen se yon etidyan nan CHCL, mwen se yon etidyan Boza, mwen se yon etidyan Felista paske mwen nan katriyèm ane, mwen dènyè ane. Ok, ou gen abitid ale nan konkou skilti deja oubyen pou gen premyè eksperyans ou? Bon, alò nan Boza, nou fè eskilti, penti, fotografi, enfografi, desen, men mwen patisipe nan konkou penti, paske se sitou sa mwen menm mwen fè. Mwen plis manyen penti, men mwen renmen eskilti. Epi, tèm konkou a, li atire m pou m vin pale oubyen pou m vin di sa kè m santi. pa rapò avèk jan m santi fanm ayisyen yo enpòtan pou mwen. Ok, pa rapò a jan w santi, kounye a an plis an ale nan èv pa w la, pou w eksprime reyalite sa w fè yon èv. Kòman w ka eseye eksplike nou oubyen dekòtike èv sa a pou nou? Ki mesaj ou vle fè pase atravè èv pa w la? Ok.
Zèv sa a se yon zèv m kapab di ke m te di avèk manman m paske mwen leve avèk manman m, mwen pa leve avèk papa. Donk mwen konn reyalite a, mwen wè tout bagay yo. Mwen konnen kòman sa ye. Donk manman m se se se yon fanm ki djanm. Se sa k fè m titile zèv la Fanm djanm. Fanm djanm se fanm menm si bagay la prale mal, yo yo pa kite pitit yo soufri de sa. Yo avèk fristrasyon yo, yo pa yo pa yo pa yo pa transmèt li bay pitit yo. Donk medam sa yo gen yon fason yo ye. yo vann, yo toujou moutre, men menm si bagay la di pou yo, men pitit yo, yo toujou souri avèk yo. Donk se, se pou rezon mwen twouve ke manman m, se, se yon mwayen pou m ta kapab esplike vi manman m tou, e answit onore manman m. Ilèvrè ke se pa egzakteman vizaj manman m, men mwen vle pale de, de fason medam yo ye. Donk, lè yon fi genyen yon yon de timoun avèk li, papa a kite l, donk se yon bagay ki trè di. E sa se yon bagay ki repete anpil an Ayiti. Sa trè souvan genyen l, mesye yo fin fè pitit epi yo lage l. Men medam sa yo, yo pa dekouraje, yo kenbe pitit yo, e men y mèt se komès melon. Pafwa konn wè moun nan ap vann melon, epi l avèk tout souri nan vizaj li. Donk, fristrasyon sa a li ka bay timoun nan li. Se pou sa mwen santi ke li enpòtan pou mwen te dekri medam yo e montre kòman yo enpòtan nan sosyete a. E medam sa yo tou, yo toujou vle pou pitit yo pa soti nenpòt bagay nan sosyete a. Yo toujou vle ke pitit pitit yo, menm si y ap fè nenpòt pwomès, nenpòt fason pou yo voye pitit yo lekòl e pou yo reyisi. Donk se sa. Ok, nan èv pa w la m wè ke ou mete yon bagay ki, m te ka m pa konnen èske se yon melon oubyen yon joumou ki sou tèt dam nan, li pran apui yon kote, epi an tèm de. Presyon vizaj Dwayne plouzimwen souriyan. Eske sa m te ka plouzimwen ale pou bay nou nou plezi mizè? Bon, eske nou ka di se yon, nou ka di se yon plezi nan mizè. Paske moun nan dakò ke l nan mizè. Se pa paske l pa konnen ke l nan mizè. Men il sifi ke li jwenn satisfaksyon pitit li nan sa l ap fè a. Donk. Mwen vle prezante dam nan kòm yon dam ki fò, kòm yon fanm fò. Se sa k fè kò l, pliske m pa ka montre mantal li, donk men m montre kò a se yon kò djanm. Li te ka toujou mens, li djanm, men lè kò a konsa, ekspresyon an ba w yon fanm ki djanm. Donk se yon fi ki vrèman yon peyizàn sitou, paske jan de medam sa yo, depi yo leve. Y ap gen poul kanmenm, y ap gen yon poul, y ap gen kèk bèt nan lakou, epi yon seri de bagay y ap ka jere, mango, eksetera. Donk, mwen te vle prezante l kòm yon peyizàn. Se pa paske mwen rejte medam lavil yo. Donk, tout moun genyen wòl yo. Men mwen menm pèsonèlman, mwen leve avèk yon moun ki se pa, donk ki se sitou yon peyizàn. Ok. Kounye a pou nou fini, frè m, ou fè yon bèl èv, yon bèl filozofi. Si sa rive ke yo ta va pa gen premye pri a, m pa di pa gen premye pri a. Èv sa, èske gen yon kote espesyal ou ta renmen wè l ki ekspoze, kote ke chak fwa yon zye gade l oubyen ou menm lè w pase pou di waw, chak fwa w gade l li raple w gen yon kote espesyal ou ta renmen wè l? Bon, zèv sa, anfèt, detay sa ki anba bra a se jis pou bra a pa kase. Men se yon zèv ki pa ko, donk si m pase pami moun ki ap chwazi yo, donk lè m pral koule l, m ap fini aranje tout sa m ta dwe aranje yo. Epi. Se yon zèv m ta renmen k rive trè lwen. Si tout fwa m pa pase pami moun yo, nenpòt fason m ta renmen rive lwen. M ta renmen rive lwen e sitou li sifi ke mesaj pa m nan pase. Li sifi ke mesaj pa m nan pase, sa ke, paske lè w fè yon zèv, yon moun ka pa tire yon leson ladan l men yon lòt jwenn yon leson ladan l. Donk li sifi ke desten zèv la, ke l reyalize tout sa l ta dwe reyalize epi se ap mye pou mwen.